Li vin tounen yon koutim lakay nou, san ke nou pa rann nou kont de sa. E pafwa, menm akoz de koutim sa, konn gen de konsekans grav ke nou pa menm konnen. Ebyen, jodi a, nou pral pale de poudre de talc. Tout moun kap gade imaj sa, nou ka wè de kisa nap pale a, paske yo te konn poudre w avè l, oubyen nenpòt manb nan fanmi w. Tout moun konnen poudre de talc, sitou lè w ap itilize l sou tibebe. Kisa ki rele poud de talk la? Poud de talk la, li derive de yon mineral ki rele talk. Talk la li menm, li konpoze de silikat de manyezyòm. Endistri yo, yo ekstrè li, yo pirifye l, epi yo melanje l avèk lòt pwodui. Yo vin ba nou l sou fòm de poud nou genyen an la, ke nou kapab rele poudre de talc. Ala bèl sa bèl, lèw fin benyen yon timoun, epiw pase poud sa sou li. Men, dèyè bote a, gen pwoblèm ki kache. Kontinye swiv videyo a, nou pral wè sa pi devan. Pa bliye bay videyo a yon like, abòne, e pataje videyo a, yon fason pou kapab fè prevansyon de maladi yo avèk. Pwoteje sante w. Mwen pral site pou ou lis pwoblèm ke poud de talk la kapab koze. Youn nan premye pwoblèm lè ou pase poud de talk la sou timoun lan, li vin bouche pò w yo. Sa vle di, ti twou ki sou po nou yo. Lè li bouche pò w yo, timoun lan vin pa ka transpire byen. Sa vin bay iritasyon. Iritasyon sa li menm, li vin bay timoun lan de lezyon nan Pol, ke n kapab rele dermatite. Men malerezman, an Ayiti, nou souvan rele yo fedchalè. E pou yo kapab trete, nou itilize menm poud de talk la ankò ki vin agrave alèji sa. Poud de talk la, lè ou itilize l nan daypè timoun lan, lè l fin imid, swa poud la melanje avèk pipi oubyen lè li mouye, sitou lè li pase anpil tan sou timoun lan. Sa a vin fasilite bakteri grandi, e sa kapab koze pwoblèm ki ka bay timoun lan lòt enfeksyon. Lòt bagay poud de talc la bay, se vulvovaginite. Si n ap gade nan foto a la, se enfeksyon e enflamasyon de vulve la avèk vajen. Oubyen, sa nou rele ti chouchoun timoun lan. Kouman yon timoun pral genyen vilvovajini? Lè w itilize poud de talk la, nan kwis oubyen tou pre ògàn jenital ti fi yo, nenpòt patikil oubyen ti poud ki ta tonbe nan chouchoun li, li ka vin koze yon reyaksyon enflamatwa ki vin koze vilvovajinit. Lè sa, w ap santi w toumante paske an depi de prekosyon ke w pran, ou pa menm fè twalèt timoun lan avèk nenpòt dlo, e li arive gen enfeksyon ki ap koze pwoblèm. Lòt bagay poud de talk la li bay se sa k rele granulome a kò etranje. Fòmasyon de granulome a kò etranje a li menm, se lè timoun lan te gentan gen yon ti blese oubyen yon ti laserasyon, oubyen sa nou rele an kreyòl ti grafouyen. San w pa rann ou kont w al pase poud de talk sou li e li vin tonbe sou blese a. Epi, Kò a vin fè reyaksyon. Sa vin bay yon enflamasyon ki vin bay timoun lan granulòm a kò etranje. Si ou ta gade imaj sa, w a wè de ki sa n ap pale a trè trè byen. Pi gwo pwoblèm poud de talk la genyen, se sa nou rele talkoz. Se lè ou mete poud de talk la sou timoun lan pou yon rezon oubyen pou yon lòt, li respire kèk patikil, imedyatman yo pase nan nen an yo ale dirèkteman nan poumon timoun lan, e lè sa, Kò a, ki pa aksepte kò etranje, vin fè Yon seri de reyaksyon pou l kapab defann li. Se lè sa ou vin wè timoun lan vin ap gen fyèv souvan, li gen malèz, li vin gen difikilte pou l respire de tanzantan, lè sa ou kapab pase anpil tan w ap swiv Ki sa ki ta koze pwoblèm lan? Imajine w, ou gen yon timoun ki gen tout pwoblèm sa yo, e nan moman an ou gen dwa vizite yon medsen, li pa rive detekte si se poud la ki fè sa. Ebyen mezanmi, poud de talc la, li ta bon pou w pa ta mete l sou tout kò timoun yo konsa. Si tout fwa ou ta deside kontinye itilize l, fòk ou ta pran. pil prekosyon. Paske lè ou itilize poud de talc la sou timoun lan, janm sot eksplike a, sa ki pi grav poud de talc la ka bay, se talkoz. Ki gen anpil konsekans ki vrèman grav. E lòt pwoblèm lan, se vilvovajinit lan. An plis, li bay timoun lan dèrmatit. Epi li kapab tounen yon sous pou bakteri tou grandi, sitou lè li mouye.